Yon bann bèl ti van, sa vle di pa gen bwi, pa gen dezòd. Kèt, si m pa ta tcheke Stanley lakay li a mesye? Fò m tcheke Stanley paske m pa k wè anyen la. Fò m tcheke Stanley lakay li a paske m gen bagay enpòtan pou m ba l a mesye.

Pa dim pandanm gen problem non wap dim ou gen problem tou non ou menm. Aa monchè lèm diw m gen pwoblèm nan pwoblèm vre yo banm esplike w pwoblèm mwen zanmi tande byen Pale avèm non. Depim fèt zanmi rive ka laj jodi sa a frèm gad m chèche nan nò m chèche nan sid m chèche nan lès m chèche nan lwès poum wè sim kapab arive jwenn fanm pam nan m pa janm ka jwenn li baz wè sanble baz se mwen k pa Bondye pa renmenm vre baz.

Sa vle di m tap kite tèt mwen, m tap m tap lage tèt mwen vay ki vay yon jan sou m avè w kouche nan lari si m tap pran sa pwoblèm sa yo menn. Wouuyy.
Chèf met gason sou ou tande papa. Pwoblèm, pwoblèm, pwoblèm.
Pandansetan ban m di w, ou pa konn Stanley avèk Giovanni? Wi.
Ou konn nèg sa yo e 2 bon zanmi yo? Oh, 2 bon zanmi, 2 bon bon zanmi nou ye. Nèg sa yo tèlman gen chans Stanley. M pa konn a ki beny moun lakay nèg sa yo te benyen yo frè m. Ou konnen tou dènyèman la nèg yo gen yon fanm ki kite yo, nèg yo ki te ranplase l? Kòman nèg tale tale tale tale. Enben nèg sa e sonj express yo tale. Yo te gen 2 fi deja yo kite. La avan yè madanm nèg yo kite yo gentan ranplase l frè m. Imajine w si nou te nan plas nèg sa yo gade. Imajine w nou menm nou pa manke anyen. Sak pi fèm mal la menn. Gade bèl grenn kay mwen menn. Yon bon jènjan tankou m menn. Imajine w. M pa manke anyen.
Imajine w yon bèl ti gason. Gade sa. Se plezi map pran. Yon fou kitem pou kisa la? Pwoblèm, pwoblèm, pwoblèm.
Mèche an palan de sa menn, nou paka fè twòp tan chita la non, nou vin ansanm avèm non. Nan m paka ret mwen paka soti la non. Sa pran vòlò kouchon kotem menn ou kite pwoblèm ak poto a ale kounya m diw ann vire wap diw paka soti ann vire menn. An nou paka fè, nou paka chita la sèlman.

Pitit, nou pot la de ti diri san pay, gade se nou menm. He, eksplike nou. Oa!
De ti diri san pay sa yo, depi lè nou fin kontre avè yo a pitit, tout sa nan fè tankou se yo menm ki parèt devan nou. Pitit, bat yo a, pran tèt nou sèlman. Ki pran tèt sa? Pandan m vin kote w la la, e pou m ka di w m ap fè yon pou ou?

Gwo dada, tete doubout. Mwen rive devan nan zye map tann moun yo. Wi, Dye ap pote lou. An palan de sa pitit, pandan wap di e Dye, e Dye wap tann nan, banm pale w mwen menm ki plan bgy Giovanni. Ki plan li la menm?
Oh! Ou wè mwen menm, manman mwen ti kay piti, li paka jwenn kote poul vire kòl, ou wè lè pou nou dòmi, Joan Limena, lè pou nou dòmi se anba redi.

Sèlman m di nou e pa tout nèg pou nou wè, lè fini pou nou konte sou yo. Kòman sa? Sèl sa m te ka di nou. Bon m di w, antanke zanmi nou, si nou jwenn yon bagay k ap ede nou, ou ta met tèt ou ansanm avè nou kounye a e pawòl w ap vin pale anpil. Poukisa w fè tout pale anpil sa? Non, m pa di nou sa, n ap n ap plede, n ap di jan nou pral kale tèt mesye yo la. O o! O! E premye fwa w tande sa? E pa premye fwa m tande sa, men nou menm, nou pi anraje toujou. Egri egri la.

M pa ka di yo nenpòt bagay. M pa ka di yo nenpòt bagay pou y al lage tèt yo nan tenten. M vle yo pou demen si Dye vle pou yo chita lakay yo, pou yo gen yon bon mari, pou yo gen pitit yo, pou y ap viv byen alèz. E sa m bezwen pou yo moun yo.

Fatilik pa bon lavi pap janm fini amen amen amen mèsi jezi an asepte jezi aksepte kris amen fèm bèl jèn gason bèl jèn fi se pa chita fè fè bèl jèn fi bèl jèn gason fò nou gen jezi nan nanm nou se lè nou gen jezi nan nanm nou nap santi lavi nou ere nou pap gen oken pwoblèm nan lavi nou.

Se yon Dye k ka fè tout bagay posib. Nou di m konsa si m esplike nou pwoblèm mwen, mwen menm Stanley n ap ka rezoud. N ap ka rezoud pwoblèm mwen mesye. Pa gen pwoblèm. Michael m pral esplike nèg yo pwoblèm. Esplike nèg yo pwoblèm mwen. Men se depi m fèt m ap grandi. Sa vle di depi m te tou ti katkat ap vini. Men se m chèche nan nò. M chèche nan sid. M chèche nan lès. M chèche nan lwès. Pou m wè si m kapab jwenn fanm pa m nan mesye. M pa janm ka jwenn li baz. Wè, Bondye n ap pale a, Jezi sa n ap di a baz, se mwen l pa renmen. Sa vle di se mwen k pa gen chans mesye. Se yon afè de solitid k ap kale w jèn gason. Yon afè de solitid.
Enben, solitid lan men sa l ye. Se pa le fè ke ou konnen ou gen yon moun nan vi w la egzakteman epoutan Moun sa pat vrèman renmen w epi kounya la lè moun sa tou li lage w kounya la w vin santi w tris ou pou kò w bay sa yo pandan ke Jezi pap janm lage w. Stanley eske ou konnen sa nèg yo di a Stanley? Mwen menm m gentan kwè nan sa nèg yo di a mwen menm se fanm pam nan map tann e nèg yo pap deplase la san yo pa banm san Jezi pa banm fanm mwen. Non monchè si w bezwen fanm ou an si w bezwen fanm ou an fò w priye fò w asepte Jezi. Monfrè tande. Ok ok ok Michael pa Jezi e Jezi.
Li gentan bay misye yon meyè fason kòman l kapab fè twouve moun pa l la. Yo menm ki pwoblèm yo genyen? Bon, ekskize m, pa gaby. Bon pwoblèm pa m nan, prèske mwen menm ak misye nou prèske gen menm pwoblèm. Men sèl de ka diferan. Wè misye li menm li gen lontan l ap chache moun pa l la, li pa janm ka jwenn ni. Wè mwen menm, m te gen yon jèn fi ki te ansanm avè m. Yon jèn fi m te renmen anpil. M te ba l tout sa m, tout tan m. M te livre l kè m. M te fè tout sa m kapab pou l pa soufri. Ebyen, m te fè l konfyans anpil, e li menm tou, li te toujou di m li gen konfyans nan mwen, ke nou p ap kite. Ebyen, san m pa fè demwazèl la anyen, demwazèl la jis rete l kite m. Bon, depi lè sa, mesye, m demantibile, m demoralize. Sa vle di, m santi m pa menm moun nan ankò, paske m pa t panse si m renmen avèk fi sa te ka separe. Non, monchè, li pa t renmen w. E m p ap ba w manti, m pa kwè m ap janm jwenn yon fi yo gen pou fi sa ankò, mesye. Kounye a, ou santi w renmen fi an anpil. Apre ou wèl te bèl devan zye w, ou renmenl, ou damou l,
pandan ke fi an pat renmen w. E Jezi li menm li pa konsa.
Paske sil te renmen w jounen jodi an la, jan w chita nan ti kwen sa la wap panse an la, li patap janm li patap janm konsa paske l pa renmen w. Si jan fanm sa te ansanm avèm nan mesye l pat renmenm mesye, sa ke m pat vle m jwenn fanm ki renmenm ankò sou latè.